Jodi 25 me 2026 medam mesye se yon plezi pou nou avèk ou ankò yon lòt fwa sou chanèl sa pou n pataje sa ki enpòtan ansan m avèk ou deja kite nou salye chak grenn nan nou doun fason spesyal paske nou toujou ap sipòte chanèl sa pa yon grenn abòne yon grenn like yon grenn pataj sa fè nou plezi anpil medam mesye. Kèk sijè k ap domine aktyalite nou pou jounen jodi a medam mesye nan latibonit sitiyasyon an vrèman konplike e nan moman n ap pale ansanm avèk ou la a paske lapolis li menm li te deside fè pye sòl pou atake baz kokorat san ras yo medam mesye e bagay sa a mete anpil pale anpil nan larepiblik akoz Youri Latortue deside al mennen operasyon pou al pwòpte, pou clean Latibonit yon fason pou jan ke nou te kapab di l, nan sousi pou netralize gang ame yo, pou lave, pou pwòpte Latibonit. Bagay sa. fè anpil pale paske anpil moun di e se kanpay Youri Chevry pral mennen ki lakoz li oblije atake bandi yo nan nivo sa a paske li pa ta gen entansyon fè l depi oparavan paske gen kèk mwa, kèk ane tou bandi yo te toujou ap denonse mesye sa yo k ap di se yo menm k ap founi yo zam, se yo menm k ap founi yo minisyon ebyen yo pat janm pran responsabilite yo pou yo te kapab netwaye latibonit ebyen nan moman nap pale la ta sanble eleksyon pral sou pye nèg yo deside pou kapab mete yon fen nan sa. yon fason pou kapab mennen kanpay yo. Nou pa konnen si se pou mennen kanpay, nou pa konnen nan ki sousi nèg yo ap arive fè kalite travay sa yo, men sa fè kelke ane bandi ap teyorize yon pakèt katye popilè, depatman, zòn. Ebyen, jan de sitiyasyon sa yo, otorite yo pa janm vle fè fas ansanm avèk yo. yon fason pou malere ak malerèz yo ta sispann viv nan kondisyon enplorab sa a, e se nan moman sa yo ke Youri Latortue li menm li deside pou l atake chèf gang ame yo. Nou pa konnen si sa k ap veyikile kòm enfòmasyon yo se sa li ta ye vrèman vre nan sousi pou ta kapab mennen kanpay nan Latibonit ki ta fè kwè ke Youri Latortue ta fè yon travay ki ekstrememan enpòtan, nou jis ap swiv a kijan dosye sa li menm l ap dewoule. Ke nou kite peyi nou pou nou fè fas ansanm avèk Repiblik Dominikèn pou n kapab konnen kisa k ap pase. Ebyen medam mesye, an Repiblik Dominikèn sitiyasyon an. konplike, pi presizeman nan vil Santo Domingo ki se kapital la, ebyen otorite legal yo arive sezi yon tòn de ti poud blan sa ke nou konnen ki ekstrememan frajil la, kote ke otorite legal yo pa vle wè ak je a, sa nou rele ti poud blan an, ebyen otorite. Dominikèn yo mete ansanm avèk Ameriken ak kèk Fransè arive sezi yon tòn ti poud blan e mete anba kòd 3 enplike nan kad dosye sa a kote ke yo menm yo entèdi jan de trafik sa yo fèt sou tèritwa yo a. DNCD ak Fransè, Ameriken, jan ke mwen menm sot di nou la a. fè gwo operasyon sa a pou arive sezi tout kantite dwòg sa yo medam mesye. Aprè gwo operasyon sa a ke yo mennen nan Santo Domingo medam mesye, otorite yo fè konnen se youn nan pi gwo operasyon oubyen pi gwo kantite dwòg ke yo sezi. pou mwa sa a pandan ane a paske yon tòn dwòg medam mesye se pa yon bagay ki piti ditou e sa fò santi se pa yon dil ki minim ke mesye yo tap fè ebyen ameriken ak otorite dominiken yo ak fransè te deside pou stope e gwo trafik dwòg sa a ki t ap fèt sou teritwa dominiken an. Toujou an Repiblik Dominikèn, medam, mesye, e daprè plizyè sous ki bay enfòmasyon sa a, ta fè konnen ke vòl ant Repiblik Dominikèn ak Ayiti pral rekòmanse aprè ke depi kèlke mwa vòl yo te stop paske Difikilte Ayiti an te bay anpil pwoblèm pou ta kapab gen vòl ant Repiblik Dominikèn ak Ayiti. Ebyen, nan moman n ap pale la a, ta sanble se pwoblèm yo ki rezoud, paske yo te fè konnen enstabilite politik sa a, medam mesye, pa t kapab kite yo angaje yo pou avyon t ap vole fè vwayaj ant Repiblik Dominikèn ak Ayiti. Men nan moman n ap pale la, yo ta fè konnen ke Sunrise pi presizeman ta kòmanse fè vòl li yo sòti an Repiblik Dominikèn pou ale Ayiti. Eske pwoblèm ensekirite an rezoud an Ayiti? Jiskaprezan nou poko konnen paske. Se pou sa ke yo menm yo te mete restriksyon sou peyi Dayiti pou anpeche vòl yo fèt sou teritwa nasyonal la ak entènasyonal yo. Nan moman n ap pale la, daprè anpil sous ki kòmanse konfime sa, sa fè konnen ke vòl yo pral reprann. Nan ki kontèks ke vòl sa yo pral reprann? Èske gen yon chita pale ki fèt? Nou pa konnen. Èske pwoblèm ensekirite a rezoud? Nou pa konnen jiskaprezan. Byen petèt sa nou rele ensekirite an, se pa li menm ki ensekirite pou yo. Kounya a, si gen vòl ant Repiblik Dominikèn ak Ayiti, se pou kiyès? Paske Repiblik Dominikèn pa bay Ayisyen viza. pou ta kapab sikile nan peyi yo a. Ebyen si gen vòl ant Repiblik Dominikèn ak Ayiti se pou kiyès vòl sa yo pral fèt? Eske se pou Ayisyen oubyen otorite Ayisyèn yo ki pral gen chans pou ale an Repiblik Dominikèn nan kondisyon sa? Jiska prezan se kesyon kap poze. Paske nou twouve ke sa li pa fezab pou ta gen vòl ant Repiblik Dominikèn Pandan se tan, pa gen viza, pa gen okenn mwayen posib pou Ayisyen ta kapab viv legal an Repiblik Dominikèn. Toujou, an Repiblik Dominikèn, medam mesye, gen alèt ki bay sou Repiblik Dominikèn, nou kapab di, e pi presizeman nan Karayib lan, e. Yon moman siklòn ki anonse yo fè konnen ke depi se moun k ap viv an Repiblik Dominikèn gen kote fòk ou evite, evite rete kote ki parèt trè danje, trè riske e evite kondwi anba lapli pandan moman inondasyon yo paske sa ka koze anpil dega medam mesye. E ou menm k ap viv nan zòn ki parèt riske yo, kote ki gen pye bwa ki danje, ravin, ebyen fòk ou fè anpil pridans ak koze siklòn sa a ki anonse a, e pou evite lè gen inondasyon pou pa viktim nan kad moman siklonik sa a mèdam mèsye. Pandan n ap kite Repiblik Dominikèn, n ap travèse Ozetazini, gen yon sitiyasyon trajik ki pase kote ke yon jèn gason arive e antre nan Mezon Blanch, medam mesye, pou ta kapab e vide. katouch e nan espas lan ebyen otorite amerikèn yo te gentan mete lapat sou jèn gason an e atak sa a te parèt trakasan paske yon nonm deside pandan prezidan nan yon espas epi ou menm wal sible espas lan pou al tire sou prezidan an aksyon sa a li pa parèt fasil ditou. e li trè riske paske yon prezidan ki genyen volim sekirite sa a, ebyen nan yon espas ou deside leve yon bon jou pandan w tande prezidan nan tèl espas epi ou menm w al sible espas la malgre ou konnen ki konsekans sa genyen dèyè l, malgre ou konnen ou ka fè rès vi w nan prizon, malgre ou konnen Atak sa lè w fin fè l, ou gen dwa pa menm gen chans gentan kite espas kote w ye an, ebyen y ap gentan mete lapat sou ou, ebyen pou mete kran pou al tire sou yon prezidan grand puissance, ebyen pou mwen menm nèg sa yo vle fè non yo nan listwa paske Gen de risk on moun ou pran nan vi ou ebyen ou paka pa grave nan listwa e atak sa yo pa rive Donald Trump yon sèl fwa mèdam mèsye si nap byen gade depi lè Donald Trump tap mennen kanpay pou dezyèm manda a ebyen nou te wè Donald Trump te atake pa yon sib konsa mèdam mèsye. Ebyen yo te manke retire lavi towo a pandan l te kanpe ap pale, sa te parèt trajik anpil e yo te gentan mete men sou moun ki te fè aksyon an. Ebyen dezyèm fwa a se te nan asanble kote yo te ap manje ebyen toudenkou medam mesye yon deblozay pete Tout moun tonbe kouri, yon jèn gason deside pou kapab sible espas lan. Medam, mesye, sa te parèt vrèman trajik e yon twazyèm fwa Donald Trump manke, manke viktim ankò yon lòt fwa nan Mezon Blanch. Sitiyasyon yo vrèman panikan e nou pa konnen. Kisa ki ka rive Donald Trump avan manda l fini e nou pa konnen si l ap sòti sen e sof paske twòp atak fèt malgre prezidan an genyen volim sekirite sa a. Ebyen medam mesye n ap swiv de lwen e de prè e n ap toujou rete enfòme sou kad dosye sa yo pou nou kapab konnen egzakteman kisa k ap pase Donald Trump e kisa moun yo ap di selon kesyon ke yo pral poze yo nan kad dosye sa a ki fè ke Donald Trump ap jwenn de zatak konsa a chak fwa li menm li retwouve l nan yon espas. Mèsi a ou menm ki te rete gade videyo sa jiska la fen, si w potko abòne fè sa kounya aktive ti klòch de notifikasyon pa w la yon fason pou w kapab toujou notifye chak fwa ke nou pote yon dènye video pou ou sou chanèl sa. Ebyen babay tout moun randevou pou yon lòt video.